Si w son nèg ki abitye ansanm avèk sa yo rele female nature lan, nature fi an, w ap konnen ke fi pa kapab viv san sa yo rele validasyon ansanm avèk atansyon an. Tout jan de bagay sa yo guys, yo fè yo se jis pou atansyon. But ou menm, Bedamèl, ou menm, Simp aka Mawozo, Rezon ki fè ou ba yo l lan nan jan yo vle l lan e paske ou tèlman dezespè w tèlman pa gen opsyon. Sa nou te kapab di? An n di konsa, ou menm ou gentan wè moun lan li menm rezon ki fè l ap gouye a e paske li bezwen atansyon, li bezwen validasyon nan men w. Ou pa ka jis ap ba li l konsa. Yon fwa ke w ap voye l ba li konsa, li gentan wè w s on nèg ki pa tèlman gen bitches like that, jan m renmen di an guys. Pa bliye. Rezon ki fè ou wè jèn dam sa nou pap di granmoun koz li pa yon granmoun. E pa tout nèg kap wè sa. Si w s on content creator tankou yon nèg ki abitye a youtube, yon nèg ki konn fè kèlkeswa tip de videyo a, ou konn fè analiz sou videyo yo, wap wè tounen videyo an nap wè manzè devan tèt li la e kòmsi lan jan an manje kòmsi w te ka wè e pa yon bagay ki vrèman blanch se yon stil de filter li ye. Sètadi Li menm li yon ti jan pi smart pase majorite a vre di fi nou toujou ap wè yo, li itilize yon filter ki ap pèmèt li parèt an granmoun koz kòl gentan anfòm, kounya la lap vin retire kòl pami 99 pousan tout jèn ti dam kap gouye yo, so e kòmsi Tan 2 dam sa yo preske pase tan pal gen poul pase tou. Aktyèlman la ou wè pil simp sa yo nan kòl la. Ou wèl lap pase mesay lap montre w dè dè santèn de mesay kote yon bann bedame lap tèkse. Li di w konsa oo lèl gentan lap tounen sou yo. Selon nou menm nou panse lap tounen sou yo vre? Non l pap tounen sou yo. And menm si yon lèl ta reponn yon 4 ou yon 5 grenn kòn si w vle. Son bil li pral ba yo ou di mwens e poul kapab ban Jus sa kenbe igo bous li anlè. M vle nou konprann yon bagay mesye. Ou wè jan de medam sa yo, ki se yon moun, an n ta di, ok, an n ta pran egzanp, li ta yon granmoun vre. Ou panse yon moun ki ta vrèman an api nan li menm, ou panse nan laj sa a li mete l genyen nan 60 an ap moute a, èske w panse gouye l ta pral la pou gouye sou entènèt? Koz on moun nan laj sa a se on moun ki pou ta gen pitit, pitit, pitit. Ou panse li ta pral kite jan de lign sa a pou pitit, pitit li ap gade li menm k ap fè sou entènèt? Non. Se sa pou w panse avè l. Ou menm ou pa kapab ap voye lajan nenpòt ki jan. M konnen anpil la lè w wè yo met kachap yo jis pou fi sa yo pale ansanm a nèg yo ap di konsa oh m ap voye tan lajan pou ou m ap voye tan lajan sou zelle tan lajan sou Google pay tout jan de app ki genyen nèg yo ap voye kòb bay fanm jis pou yo kapab pale avè l pou kisa bro and ou pa panse yon grenn bagay ou te kapab fè ki te kapab koupe tout bagay sa yo. Se travay sou tèt ou, travay sou konfidans ou, travay sou kòman pou pale a moun, travay sou lajan ou, tout sa yo ap ba w aksè ansanm avèk jan de moun sa yo. Pa menm jan de moun sa yo menm koz si tout fwa li son granmoun tout bon, malgre m konnen m gentan konnen se pa yon granmoun tout bon li ye, w ap kapab di l a moun ki pi rèd pase l. Alevwa. Bon. M vle w konprann yon bagay mesye, lajan w redi di travay, kèlkeswa e te nan solèy, kèlkeswa si te nan faktori, kèlkeswa e te nan restoran, whatever kote ou travay la, ou fè lajan w nan di koze pa an e ba ou yo ba ou l. Bro, ou pa ka ap voye l jete bay fi. Gen nèg m konnen ki jis ap peye dè dè santèn de dola pou y al gade pye fi sou OnlyFans. Bro, come on. Ou sipoze met tèt ou nan yon pozisyon kote se fi an ki pou anvi pale avè w, kote e fi an k ap di w, ey ki lè w ap lakay ou, m kapab vin wè w tèllè tèllè, e ou menm ki pou ap di l, ey m ap di w ki lè pou w vini. Si w poko ka fè sa bro, sètadi ou merite anpil travay sou ou. Sa pa vle di rèv ou sipoze e Yn fwa kem rive nan pozisyon yon fanm dim konsa eskel vin lakay mwen sètadi ou fin travay non koz nan lavi menm answa guys tank wap fè efò se tank tout sa w bezwen yo a ap vini lakay ou ap vin jwenn ou tank wap fè efò wap rive nan pi wo nivo se tank lòt bagay ou pat menm fokis sou yo yap vini And about konfidans lan guys, konfidans lan vrèman enpòtan koz si tout fwa ou te gen konfidans, ou tap konnen jan de medam sa yo e sou entènèt sèlman yo rete. Ou tap konnen nan vrè mond lan, tankou nan lari an, jan de medam sa yo pa vrèman fè pè bri. Premyeman nou pral pale avè yo nan vrè mond lan, koze dèyè telefòn nou gen fòs, End la pwent la guys janm toujou di nou an son bagay pou nou kite koz si tout fwa nou pa kitel lap fè kare fè nou pè aproche moun an piblik m pa dire nou nan gym koz m toujou ap ba nou game nan gym lan si tout fwa moun nan li menm li pa voye sa yo rele choosing sick nou a ba ou pa janm aproche nan gym alèd de sa kap pase nan fitness industry an kounya but Tankou nan restoran, tankou nan mall, nan makèt, bro, pa janm pè apwoche yon moun ou wè ki te ka ba ou yon vibe pozitif. Depi ou wè moun nan, ou anvi pale avè l, bro, nan mwens de 5 segonn moun nan ou ba l non ou, apre sa ou mande l pa l, sa ou tande a, nenpòt jan de bagay ou ka mande l, konvèsasyon ouvè. Bon si tout fwa ou rete wap pede bat la ponyèt kounya la lap fè w panse ke se a vrè moun ou tap fè entèrakson boom ou pèdi tout konfidans ou e konsa chak jou ou prale ou prale wap toujou rete dèyè telefòn nan wap bay bann fake moun sa yo validasyon pandan se tan gen bon moun nan an vrè m pral baw yon bagay ankò bro ann pran egzanp ou ekri 100 moun ou panse Si tout fwa ou pa yon nèg ki gentan pre-qualify tankou yon nèg m te ka di w ki gen sa yo rele check bleu an, ou di mwens ou son nèg ki gentan nan 100, 200, 300 ke, ou di mwens ou son yon lòt tip de figure publique, ou panse fi an li menm pral escape pa 150 gason, 200 gason, pandan se tan l pat konnen w opa avan, pou l fè w repons sèlman? Ou kwè l mete nou tout la nan pami menm bedame l yo? L pa pral just chwazi yon nèg spesyalman pou l fè repons non. Si tout fwa li santi l annuiye, li gen dwa annik pik nenpòt nèg, apre sa li fin pran yon larjan sou li, oudimwens li ba l kèlke mesaj, nan demen nèg ki t ap ba l pwoblèm lan rele l pou l vin nan lakay li pou l al kraze do l, sa w tande a, boum! li kite w ankò, kòm li pat avè w, li jis kite an mesaj ou al pa li l ankò, ou tonbe nan menm 5 mòd lan kòz ou pat janm sot ladan l. Mesye m vle klè ansanm avè nou, si tout fwa w ap bay fi validasyon san ke yo pa travay pou li, si tout fwa w ap bay fanm atansyon san ke moun nan li menm pa gentan pwouve tèt li ansanm avè w bro, wap fèk kare rete an atchwateyou, wap fèk kare wè fi yo menm jodi an yap pale avèw, yo ap baw 15 16 mesaj, demen si Dye ve, apre yon mwa, apre 1 an, apre 2 zan ou pa janm tande moun sa ankò, pandan se tan nan demen li gentan konnen yè sa ou pral ekril, koz nan yè ou te bali bèl ti pawòl, li menm tou li te baw kèk bèl ti pawòl. Nan demen ou panse konvèsasyon an pral pwolonje, boum! Li te jis t ap pase yon ti tan ansanm avè w, li pa t vrèman resanti anyen pou ou. Se sa m vle fè w konprann men. Fè entèraksyon ansanm a moun ki reyèl, a moun ki nan vrè mond lan. Nou pa pale sou entènèt. And, une fois que. Ou pran tan ap bay moun nan jan de atansyon sa yo, jan de validasyon sa yo. Pandan se tan moun nan nan li menm li konnen se mekòp li itilize, nan li menm li konnen se filtè li itilize, bro kwè m si w vle, li p ap respekte w. Koz ou mete l nan yon nivo kote li menm li konnen l pa ye. Jan m renmen di nou an, se Gladson Lima Mastermind avèk Pilian Séduction. Peace out king.